Vwala se te yon moun ki te tonbe nan yon twou. Pandan ke li nan twou an lap mande moun vin ede l. Gon zanmi l kap pase k tande sa e ki wè l nan twou a ki dakò ede l. Kounye a zanmi an di li konsa ke, Monchè enben banm men w non pou m ka rale w monte. Kounye a moun nan k nan twou an li menm lè l tande sa li santi l anbarase l pa wè sa pou l fè. Kounye a, lè zanmi an vin sonje ke moun sa k nan twa son avar li, li di, A, se vre, m konn kòman misye panse. Kounye a, l di, Enben, oke, pran men m non pou w ka monte. Efektivman, zanmi k nan twa an lonje men ba li, li rale l monte. Imajine nou pou l sove, se menm aksyon an ki fèt. Misye pa renmen mo bay la. Li motive lè li konnen ke l ap pran. Ebyen, sè donk listwa de limanite ki è pyeje. Menm pou yo ta sòti nan pyèj la, se kado pou yo ta va jwenn. Ebyen, fim sa a ki rele Predestinasyon, li gen yon langaj inivèsèl ki eksprime reyalite tout moun. Donk, se de sa istwa sa a pral pale pou jodi a. Menm aksyon an avèk de mo diferan.
Nou retounen ankò, nou retounen ankò. M gen enpresyon ke tout moun k ap gade emisyon sa a, se fraz sa yo pral pi renmen chak tan m ap di. Nou retounen, nou retounen. Pa vre, Renold? Ah wè. Rebonswa tout moun ankò e byenvni nan hors-série spesyal sa yo kote ke Lè nou ansanm avèk mwen menm nap pale w de yon seri de fim ki make moun. E menm si tou piblik la pat twò sou bò fim nan men sa yo bay ladan l lan, kontni fim nan, mesaj yo pote a tèlman enteresan ke nou di bon nou pa ka al pran bagay sa pou n lage yo oz oubliyèt. Sa nou pa nan bagay konsa ditou! Donk mwen swete ke n te kontan gade premye pati Predestinasyon an, e ke m konnen li klè pou yon pakèt moun la ki tou konnen a ki sa yo predestine nan vi yo, e ke jan m di a, tout sa k predestine a bagay ki pa bon yo, alo laba. Donk, nou tounen ankò paske nou pa t ko fini, gen lòt bagay pou m di ankò sou fim nan. Emmanuel, a toi. A wi, bon, m salye tout moun e nòmalman gen anpil bagay pou ta di sou fim nan men n ap oblije prezante de twa sèlman. Yes. Wi. E. Kòm mwen te pwomèt nou, pati senbolik fim nan, m pral bay, epi sou kisa fim nan te enspire tou. Bon, lè m di pati senbolik la, bon, nou ka konprann ke gen de seri de imaj ki evoke tout yon ansèyman oubyen tout yon disiplin. Gade senbòl sa yo, imaj senbolik sa yo ka, si w te konnen tout reyalite sa, egal. wap ka esplike l. Tout a fè, yes.
Nòmalman,
si nou raple nou byen, ba m ale a premye ide a ki se imaj senbolik. Si nou raple nou byen, nan fim nan yo te pale de poul avèk ze ki te reprezante yon sèk. Men pi devan, yo te pale de yon lòt sèk ankò. E lè Mesye Robenson te rankontre avèk Baman nan toujou, pawòl yo pa di pou ryen. Se yon fim ki. Pawòl li vrèman rich, trè pwofon. E m ka di, pawòl li yon jan anbigu, sa vle di l gen plizyè sans. Plizyè sans, egzakteman. Ok.
Egal, nan rankont sa a, te gen yon fraz ki te di pou w envoke yon imaj senbolik. Ou la? E ki pral gen rapò avèk sa w te di nan kòmansman fim nan tou ki se Une blague à deux balles.

Ok. Ki sa k pase? Nan sèpan ki sou mòd la ke, ki fòm yon sèk, e la, e yon blag a de bal, nan yon blag a de bal, wè, nèg yo t'al jwe biya, sa sinifi ke yo vle pale w de yon liy an zigzag. Se yon, lè w'ap jwe biya, se pa, pi fò tan se liy zigzag ki fèt. Wi, egzakteman, ya, ya. Wi. Fòk boul la frape yon kote pou l retounen. Enben, si gen 5 pèsonaj ki pral fòme yon liy zigzag nan yon sèk, nou tou wè ki senbòl li ye. Enben, senbòl la se sèpan ki mòde ke l la avèk yon etwal 5 pwent tèt anba. Ok. Se zigzag la k fèt la. Enben, pou moun ki konn senbòl sa, 5 pèsonaj yo, sa yo te enkane a, se li m te gentan evoke ladan l. Lè m te di mansonj, enjistis, hèn, ensidsuit. Egal se 5 pèsonaj yo, nòmalman, ki te gentan nan Etwal 5 pwen tèt anba, paske se Etwal 5 pwen tèt anba e sa l vle di. Men pa kont, Etwal 5 pwen tèt anlè a, e 5 vèti ke l vle di, ki se 5 mo sa yo ki envèse. Egal se la pou wè, se tout yon disiplin, tout yon filozofi ki te la depi lontan. ke yo ekspoze nan fim nan. Senk vèti yo nou tout wè ki sa l ye, ki se verite, jistis, bonte, amou, epi
sajès.
Sajès. Wè, egal, bon, si nou pran senk mo sa yo nou envèse yo, n ap wè li bay lòt sa m te di yo pa avan.
Egal, se sa imaj senbolik fim nan. Kounye a, si n ap pran pati senbolik sèpan ki mòde ke l la, ke m te di m ap bay an twa ide a, se kisa l ye? E non sèpan ki mòde ke l, n ap wè se tèt avèk ke ki rankontre. Wi, jan sot di talè a. Li pral envoke yon premye ide ki se siperyè avèk enferyè. Sa vle di se tankou yon pasasyon de pouvwa. Ok.
Sa vle di se,
ou wè se sa k sanse fèt tou nan fim nan, chak lè youn nan pèsonaj yo rankontre, se tankou se yon pasasyon de pouvwa ke l ye.

Ya, ou sonje konsèp sa ou. E pa se nan fèm konpwen yo. Gade ou blak, an de mwen sitasyon, an de mwen de sitasyon mwen konp. Je kout. Ouye. An be se sak fè, pa egzap si nap li la bib, nap wè, yo di ou, bon Diyo te di Moyiz, ki sa ou gen nan men ou? Yon baton. Lè lage la tè, li tou non sèpan. Klè. E bil di, pran sèpan nan kè. Pran sèpan nan kè. Se vle l vle di l bay yon atak sipriz a Ejipsyen yo, e an plis, Yon fòmasyon de mèt a disip avèk e bon anfen tout e ide senbolik ke e sèpan ki mòde ke l la te vle di a e Dye te envoke l nan istwa Moyiz. Nou ka remake tou menm Jezi te konn senbòl sèpan ki mòde ke l la e se sa k fè Li te di, Nou rele m mèt. Se vre, mwen se mèt, men m vini tankou sa k ap sèvi a. Se la pou n wè rapò siperyè avèk enferyè a. E, li menm, li te mete nou kòm yon siperyè. E, tèlman se vre ke se sa k fè l te di, Si nou pa manje kòm, nou pap gen lavi etènèl. Lè l di manje a, sa vle di l mete nou siperyè. Se tèt sèpan an ki pral manje, e pa ti enferyè a. Sa vle di, bon, lè l di manje a, li te vle pale de ansèyman an. Ou konprann? Bon, anfen. E sa k fè pi devan l di w ke ou ka vin pi gran pase l paske l konnen ansèyman l bay la ka fè w vin pi gran. Bon, oke. Toutafè.
Oke.
Kounye a, pou m montre nou moun ki fè fim yo konn sa m ap di a tou, se ke atak sipriz la yo te ekspoze l nan fim nan. Tankou lè w gade, w ap wè nan kòmansman fim nan, lè misye pral dezamanse bonm Plastikè Peti an, Plastikè Peti an atake l de do. Exactement. M sonje. Misye ap dezamonse plastik an pi an. Oui, m sonje, ya. Lè misye kòmanse sou menl pi devan, li retounen sou menm sèn nan, li manke jwenn plastik an penti an de do. Wè. Paske plastik an penti an se li, sa vle di yo montre w ke misye al an avans nan istwa a. Exactement, ya. Pou l ka gen tan kenbe plastik an penti an anvan li mete bonm nan. Kounya plastik an penti an gen tan. Santi misye ap vini. Santi misye ap jete l.
Li te telman prepare nan goumen ou wè jan l te KO misye. Ou yes m sonje efektivman. Se vre. Egzat.
Enben lòt bagay ankò nan fen fim nan wap wè misye telman vin jwenn yon matirite se lik jwenn pase kè pèti an de do. Li te gen dwa jwenn misye chita de fas lap li non yo montre w misye de do. Sa vle di se atak sipriz li vin bay pase kè pèti an. Paske premye pati an pat atann si misye tap vini. E nan la dyalog li wè l di sa. Wi dyalog la di sa he m sonje. Ekzakteman. Men ou wè yo konprann sa. Yo vwe wè yo pa nik site ba yo yo site l epi yo ba w sèn ki di w men sa m te di ekzakteman. Ekzakteman. A vou de vwa.
Wi. Kontinye mwen la tande.
E lòt aspè ki gen nan. Sèpan ki mòde ke l la tou, se ke jan misye te envoke l la, l di, le sèpan ki se mòde la ke endefiniman, la l vle montre w le senbòl de lenfini. Bon, m pa bezwen di twòp bagay sou sa, paske gen lòt bagay pou m di toujou. Bon, kounye a, an n gade sou ki sa fim nan te enspire. La nou pral wè, se pa òdinèman yo fè yon fim. Se anpil imajinasyon e bon sans ki fè sa. klè. Tankou nou wè, predestinasyon an baze sou sans tou dayè. E youn nan pati psikoloji ki etidye sans ki se semyotik. Gen pnl, gen semyotik. Pnl se kòman pou enplante ide, e semyotik se kòman pou li ide yo, sa vle di lè sans, bon, anfen. Men kounye a an n gade sou kisa fim nan te enspire. Li enspire sou plizyè bagay. Si n al sou Wikipedya a, y ap bay repons tou sou kisa fim nan te enspire. Men gen yon bagay ki vrèman santral pou fim nan ke yo pa site, m vle fè resòti la. Se kisa l ye? Gen yon desan anime ki te rele Bienvenue chez les Robinson. Bon, nou gentan wè yon rapò. E poz.
Felisitasyon. Wi. Espri de byenvni chile Robinson. Ekzakteman!
Ekzakteman! Se pa pou san rezon yo rele misye Misye Robinson tou. Se pou fè rapò la, pou fè lyen an. E sa k fè fim yo renmen bay endis menm. Wi, men m pa panse a sa menm menm menm. O a, li pa fasil. E m gad, vwala, m gad Misye Robinson ki trè bon. Trè bon ti desann anime, m te kontan m bat. Wi men, ha! Ekout. An wè rapwochman an pou wè. Fè m rapwochman.
Nan predestinasyon, gen yon bebe yo depoze nan ofelina. Ya.
Nan Mesye Robertson, wi, e nan Bienvenue chez Robertson, gen yon bebe yo depoze nan ofelina. Nan predestinasyon, gen vwaj dan le tan. E lòt la baze sou vwaj dan le tan tou. Wi. Nan predestinasyon, ou wè yo di w ke misye pa konn fanmi l. Vola e wap wè nan sa il nan kesyon de pa konn fòme tou. Yes. Pa gen fòme. Wi jiske la wi tout sa koresponn. M sonje, m sonje, m sonje vre. Nou pral ale pi devan pou wè. E nan vwayaj dan le tan yo pale w de yon pèsonaj a chapo melon kap bay pwoblèm. Wè.
E ou wè misye rankontre yon pakèt dal lòt pèsonaj e premye fwa l wè yo. E poutan se lè li pral konnen kiyès yo ye li pral wè se moun ki te nan òfelina ansanm avè l yo. ki grandi, ki fèl vin pa rekonèt yo. Ekzak. Enben, sa vle di, se moun ou konnen, lè ou pi devan, ou pa rekonèt yo ankò. Enben, se menm jan, predestinasyon fè menm maji a. Pou l anplifye ide a, li fè se menm tèt li ankò ke l rankontre. Yes.
Se la ide a vin anplifye.
Ok. E se nou raple nan Mesye Roberson, Se jenòm ki te yon ti jan parese, ki t ap dòmi nan menm chanm a jenòm nan, ki vin, lè m di jenòm, jenòm prensipal la, avèk sa k parese a, ki vin lòm o chapo melan. Yes.
Wè.
Egal se sa k fè n ap wè ke nan Predestinasyon w ap wè Plastikè Peti an, bon, anfen, se sanse menm misyon ankò.
Waw! Son di a ah, gen sans. Oh, men zanmi, se sa liye menm, ou wèl. Se vre, se klè. Depi rapwochman wap wèl.
Ah, ok, je vwa. Oui. Je vwa, je vwa, je vwa. Ok, answit. Ok, dezyèm pati m ka di yo espere, bon, m pa pal ale nan lòt film se se la, men se yon prensip psikolojik ki tèlman universel, tèlman enpòtan ki nan film nan ke m pa kapasite. ki se stil datachman. Stil datachman ki sa l vle di? Nou konnen lè yon moun fèt an tanke ti moun, li dwe gen entèraksyon avèk antouraj li.
E nan entèraksyon sa yo, li dwe gen relasyon ki an sekirite. Sa di, nan enpòtans moun yo ap ba li, nan afeksyon yo ap ba li, li dwe jwenn yon sekirite ladan li. Sa vle di l ap gen referans moun k ap ba l enpòtans yo. Bon, trè souvan se manman l ak papa l, sa vle di paran. Men, pakont, nan echanj sa yo, sa ka rive ke l pa gen sekirite. E nan lojik pa gen sekirite e nan stil de relasyon sa yo, Kounye a, sa k pral pase? Pral gen twa tip yo rekonèt. Twa tip sa yo ki se anbivalan, sa vle di defwa l jwenn afeksyon, defwa l pa jwenn afeksyon, defwa l santi l enpòtan, defwa li santi l pa enpòtan vrèman. E dezyèm, se evazif, sa vle di yon moun ki toujou ap evade, nou ka wè sa fèt trè souvan an Ayiti. Non sijè, moun nan ap evade. Nan relasyon, moun nan toujou ap chèche yon pretèks pou l bay vag. Ensi de swit. Se sa k rele evazif la. Moun nan toujou ap evade. Toujou ap vle abandone yon bagay. E twazyèm tip yo dekouvri, se dezòganize. Sa vle di se yon moun ki toujou sou fè dezòd. Ou te mèt ba l valè. Ou te mèt e fè tout sa w konnen pou w bay moun nan enpòtans, ba l sa l bezwen, men li menm l ap pase w nan tenten. Wè, gen sa, se vre. E li prèt a fè bagay ki pou fè w rayi l menm. Sa se w wè se yon moun ki vrèman an dezòd. Sa se dènye nivo a. Pati moun ki dezòganize yo, yo toujou idantifye se moun ki pa gen yon repè, yon repè fiks. Sa vle di, trè souvan se nan. moun ki leve nan òfelina oubyen ki pa t gen paran ditou jan de bagay sa yo. Se sa k fè, sèn predestinasyon yo ba w nan òfelina yo montre w se yon timoun ki te predestine pou l vin fè dezòd. Wè.
Yes.
Wi. Enben, se paske yo etidye psikoloji pou yo ki fè yo chwazi sèn nan konsa. Vola, egal tout moun ki konn stil detachman an, w ap wè sa m di w yo e w ap wè rapò a avèk fim nan. Se vrèman trèzenpòtan. Kounye a, yon lòt enspirasyon de predestinasyon toujou. Kèt, sa li, fòk mwen pale de li paske anpil moun pa konn sa. Ki bagay la kounye a? Gade byen, ann Ayiti nou manke envante nan plizyè domèn. Se yon pakèt bagay lontan nou plis adopte. Men pa kont, gen anpil peyi ki gen nouvo relijyon, nouvo domèn syantifik, nouvo domèn atistik, nouvo spò, bon, m pa bliye site, yon pakèt bagay nouvo. Men nou menm nou manke nouvote. Men pa kont, nan tout bagay nouvo sa yo, gen yon nouvo relijyon ki gen, bon, se pa apiye m apiye l, men kòm li egziste, e predestinasyon enspire de yon bagay ki yo te fè, egal, m ap site l. Se yon relijyon ki rele le Raelien. Bon, m ap fè yon ti brèf pale sou Rayèl. Rayèl se yon nèg ki te swadizan di ke l rankontre a ekstraterès, ki te ba l yon lòt vèsyon dentèpretasyon de Bib la, e kounye a l wè tout bagay se yon fason teknolojik pou yo fè l, sa vle di trè syantifik. Egal, se konsa misye te pale de klonaj, e lè nou t ap tande pale de premye mouton klone, se te Rayèl, oke. Men se pa sèl Rayèl ki fè klonaj, paske gen yon pakèt sant jenetik ki fè. klonaj
plant, klonaj animal, bay sa yo legal deja. Men pa kont, klonaj imen son bagay ki yo pa vle. Son sujè ki trè sansib. Rayèl li menm, li te di la prezante premye bebe ki klone an 2001, li pa fèl. En 2011 anko, li te di la prezante premye bebe, li pa fèl. Men an 2012, li di la prezante l. E lè sa, anpil syantifik te reyini pou wè kòman pwojè sa te reyalije l vwa le jou. Men misye, olye l prezante bebe a, li jis fè yon diskou, li di bon wi nou reyisi e men kòman sa ye. Li di ke premye bebe a, yo rele l Èv, menm jan avèk manman l. E se yon, kòmsi se adn yon fi. yo pran ke yo fè menm li menm ankò men se li k pote pwòp tèt pal ankò men sa fè prèd predestinasyon non klè
men se ekzakteman sa se ekzakteman sa Gaëlle te prezante an 2012 e fim predestinasyon li menm soti 2014 egal nou tou wè enspirasyon an te twò byen chita. Paske bebe a te rele Jane, menm jan ak manman l. E, antre nou, nou tout konnen, Jane se te pwòp li menm ankò. Byen si, se pa t klonaj, men lè n gad fim nan, nou wè se menm li menm ankò. Gal nou wè se menm ide Raël la. Waw, waw, waw, waw. Donk ki vle di pratikman, byen ke son ti tan kout nou genyen, Nèg yo degaje yo pran tout sijè sa yo, yo mete, yo pran tout evènman sa yo, yo mete avèk yon bèl fòm dan ki mèt di ki byen travay epi yo di w bon fim. Epi li gade w, gade w e fim nan touche w, li frape w serye, epi mesaj pou l bay la, l bay Lisette li pase. E youn nan bagay pou m ajoute, se ke Predestinasyon te ba yon endis pou montre sou kisa l enspire. Lè aktè a te di ke li t ap ekri atik, ok, Ki rele mère célibataire.
Wi! E kom si m te gen m te poze w kesyon sa, m byen kontan. Alezi, se kwa sèt istwa? A!
Enben, lè l di w mère célibataire, se kom si se chute l t ap chute son pakèt lòt fim ki te la. Sa k fè sa? A bon? Byen si, paske li, e vle l vle di w, li enspire de istwa lòt fim yo pou l bay yon meyè fim. Ok.
Se sa l vle di. E sa k fè. Mwen entèprete l konsa paske li di sa nan fim nan. Yo bay endis yo. Se pa mwen k rete m ap di bagay yo. Yo bay endis nan fim nan. Si n raple n byen, John te parye a Barman nan. Si John rakonte yon pi bon istwa, l ap fè l kado pou l di li te di yon vè, misye di non m ap fè w kado boutèy la an antye. Boutèy la, ya.
Enben boutèy la te reprezante yon prim de meyè istwa. Se kòmsi misye, nan fason l fè a, li te pwograme e Oscar li pou l pran meyè fim de lane. Bon, byen ke sa pa t fèt, men pa kont se te sa lide. Enben, si n raple nou byen, yo tèlman konn ide sa yo mete l nan fim nan, lè John fin rakonte istwa l lè l te timoun, lè l vin gran jiskaske l te gason l tounen fi, misye ba l boutèy la, li di pa mal. Men si w raple nou byen, lè l rakonte, lè l kòmanse, lè Barman nan kòmanse rakonte Jane swit bagay la, e Jane, e pa Jane, se John lè sa. John. John menm bliye boutèy la. Li Yes, swit Barman oui, nan. oui, sou ba nou. E lè Barman nan tounen nan Voyage dans le temps, se li k pran Li boutèy pran la. boutèy la. Bon, dayè se menm li menm nan.
e.
Exact.
Non, E- se sou fè menm ki vin fè sa. Yo yo lage sa pou ka E konprann. pou montre w,
e pou montre w de ki istwa yo t ap pale tou, Prèske nan fen fim nan, lè baman nan pral rankontre Plastik lan Peti an, yo montre w li t ap tape a la machin, epi li krake dwèt li, l fè sa. Lè l fè sa, se pou montre w senkyèm pèsonaj la nou pral wè l. Epi l tou pran boutèy la, li di se li k reprezante meyè istwa la. Meyè istwa ki sa? Bon, se meyè istwa de tou lè tan nan du cinéma, nan sans ke. Se pi gran psikopat de tou lè tan. Bon, anpil moun panse e Jokè, men antre nou, nou wè misye... Non, sa pi, lontan. Oh, oui.
Sa pi, klè.
Sa pi. Ah, men, se sa, sa vle di ke ou wè, e Predestinasyon, son film ki enspire de yon pakèt bagay, e l enspire sou yon pakèt lòt film tou, pou l te eseye fè yon chedèv, e kanmenm li arive fè chedèv la, byenke anpil moun pa konprann.
Nou tande? Pran san gad film nan, e jan n te di an, e nou pa predestine avèk bagay ki pa bon. Pa okipe moun ka fè n konprann yon bagay nan eta sa a. Se klè. Donk, Renold mèsi men, franchman, yon lòt fwa ankò. E ke m swete tout moun ki t ap gade nou te pran plezi, nou te aprann. Donk, kòm a lakoutime, 1, gad emisyon an, pataje lyen an bay moun, enskri sou chèn nan. Voye l bay lot moun ou konnen ta renmen gon ide parèy epi just to swiv nou.
Yeah. Babay!
Sa va être à nous de jouer maintenant!